10 konsèy ki ka ede w fè prevansyon kont enfeksyon vajinal. S on plezi pou m antre lakay nou jodi an pou m pote pou nou yon nouvo nimewo de La Sante Pale Kreyòl Konprann. Yon ribrik lasante an kreyòl ke nou pote pou ou. Jodi an nou pote pou ou 10 konsèy ou ka aplike pou evite lèzenfeksyon vajinal. Enfeksyon vajinal pa definisyon, nou ta ka di se envazyon de yon gwoup mikwòb ki nòmalman pa t ap viv anndan vajen an, ki vin ladan l, ki vin deranje tout ekosistèm li. Ou ka sezi lè m pale de mikwòb ki pa t ap viv anndan vajen an. Wi, vajen an genyen plizyè milya de mikwòb k ap viv ladan l men yo menm yo la pou pwoteje vajen an kont de evantyèl mikwòb k ap vini de leksteryè yo. Ebyen, gen plizyè bagay ou ka fè ki vin deranje ekosistèm sa. Lè l vin deranje, w ap wè dè sin avèk senptom, w ap santi de brûlures, w ap santi gen doulè, Genyen de likid k ap soti nan vajen an w ap wè nan souvètman ou ki kapab plizyè koulè, kapab jone, kapab blanch, kapab vèt tou. E ke lè ke ou wè pwoblèm sa yo w ap konnen ke ou genyen des enfeksyon vajinal. Gen anpil bagay tou ou gen dwa t ap fè ou pa konnen ki ka pwovoke des enfeksyon vajinal. Ebyen se pou sa jodi an nou pote pou ou 10 konsèy de bagay si ou fè yo, yo ka fè ke ou evite vin genyen des enfeksyon vajinal. Premye konsèy m pote pou ou se itilize dlo trete pou fè twalèt ou. Gen anpil diskisyon sou dlo ke yon moun ka itilize pou fè twalèt ou. Men sa ki sur se ke dlo ou pran nan pui atezyen an ou byen dlo ki vin nan tuyo lakay ou an pa trete pou ke ou ta fè twalèt entim ou avèk li. Diskisyon ki genyen yo fè konnen ke dlo ou bwè a li genyen li trete, li genyen de pwodui chimik ladan yo ki ka vin fè ke li debalanse tou flò vajinal la ki ka vin fè ke gon pòt a des enfeksyon vajinal. Men, si ou pa ta vle itilize dlo sa a, gen dlo ke ou ka prepare pou fè twalèt. Ou kapab pran yon dlo, ou bouyi l, ou mete l nan yon resipyan pwòp, e ke ou chanje l chak semèn. Pa itilize antibyotik san preskripsyon. Pa fè otomedikasyon dantibyotik. Antibyotik yo lepli souvan yo aji sou mikwòb yo. E ke lè w pran antibyotik, li konprann ke ou di ou malad, la pral chèche mikwòb nenpòt kote l jwenn ni pou l tiye l. Ebyen, lè ou pran antibyotik konsa, yo konn al atake flò vajinal la ki son gwoup mikwòb ki bon, ki ede pwoteje vajen an, ebyen lè sa ou vin vilnerab pou ta vin genyen dè enfeksyon. Anplis, lòt bagay moun yo konn fè se itilize dè antibyotik, apre règ yo. Règ ou se yon pwosesis nòmal fizyolojik. Ou pa bezwen pran pyès medikaman lè ke ou fin gen règ. Se pat yon enfeksyon ou te genyen, se te yon pwosesis nòmal ou pa bezwen pran pyès medikaman. Twazyèm konsèy ke m genyen pou nou, pa itilize dlo twalèt san preskripsyon. Yon dlo twalèt se yon medikaman. Se menm jan yo te ka preskri w yon siwo, yon konprime pou w te bwè. Ou pa ka deside nenpòt lè ou achte yon dlo twalèt pou fè twalèt ou. Ou sèlman itilize l lè yon pwofesyonèl sante preskri w l e ke ou itilize l sèlman nan peryòd yo preskri w la. Lè l fini, ou pa bezwen reyachte l ankò. Se menm jan ou te gon tèt fè mal, ou te pran paracetamol pou tèt fè mal. On fwa tèt fè mal la pase, ou pa bezwen pran l ankò. Se menm jan wap itilize on dlo twalèt. Gen anpil moun ki itilize dlo twalèt la a lòt fen, pou yo sere, ou de lòt bagay ke m konn tande, ke pasyan yo konn di. Ebyen, aprè ou fin itilize l pou tretman an, ou pa bezwen achte l ankò. Paske lè ou ap achte l se yon medikaman ki touye mikwòb, ebyen lè sa l pral aji sou flò vajinal la, yon fwa flò vajinal la debalanse, ebyen se yon pòt ou ouvri pou ke dè mikwòb vin ba ou dè enfeksyon vajinal. Katriyèm konsèy ke m pote pou nou. Pa itilize ni savon santi bon, ni parfum, ni spray, pyès bagay nan sa yo pou fè twalèt entim ou. Odè ke vajen an genyen an se odè nòmal li. Menm si m dakò genyen de enfeksyon ou konn genyen ki vin chanje odè a. Si ou ta wè vin genyen de chanjman, de zenkonfò, Ebyen lè sa a ou prale lopital pou yo gade eske se pa dezenfeksyon ou genyen, w ap fè egzamen pou yo wè ki tip mikwòb ou genyen pou gen tretman pou li. Men pa tante chanje l ni avèk savon santi bon, ni avèk parfum, ni spray tou, li pa enpòtan. Senkyèm konsèy lan se itilize souvètman an koton. Anpil moun renmen mete de souvètman an polyestè oubyen de lòt souvètman, ebyen lè ke ou genyen yon souvètman, yon kilòt ki pa an koton, sa vin fè ke li pi fasil pou vin gen de enfeksyon vajinal. Ban m eksplike w. Imajine w ou sye anpil, ou gen yon syè ki soti nan fwon w, li desann, li pakouri tout pati kò w, Li desann rive nan zòn vajen. Ann di ke si ou te genyen sou ou yon souvètman an koton ki trè zabsòban, li gen tandans pou ke li seche tout syèr sa a avan li rive. Men, si se yon souvètman ki sere sou ou, ki kole sou ou, e an plis de sa, li se an polyester, enbyen gen posiblite pou ke Menm syè sa a desann, ann di ke l soti depi nan tèt ou, l pase nan vizaj ou, l pase nan tout kò ou, e ke l rive nan nivo vajen an, ebyen lè sa a l ap vin avèk anbann lòt mikwòb pou l vin ba ou dè enfeksyon. E sa k fè li enpòtan pou ke medam yo sitou, yo itilize de souvètman an koton. Sizyèm konsèy lan se limite patnè seksyèl yo. Chak patenè seksyèl gen posiblite pou ke li gen yon enfeksyon, li gen yon pwoblèm. Ebyen, si ou vin gen dezenfeksyon vajinal, dezenfeksyon vajinal, lè sa w ap ka konnen ki patenè seksyèl w ap ankouraje pou ke nou tou lè 2 Ale lopital pou ke nou tou lè 2 ka pran tretman. Paske genyen dè enfeksyon vajinal se MTS yo ye, sètadi dè maladi seksyèlman transmisib ke ou ka pran nan e aktivite seksyèl. E sak fè li trè enpòtan pou ke yo limite lè patenè seksyèl. Aprè sa, si ou ta santi ke ou gen dè enkonfò ki ta sanble avèk dè enfeksyon vajinal, setyèm konsèy lan se wè yon pwofesyonèl medikal. Anpil fwa, nou jis parèt nan lari an achte yon medikaman ou pran pou paske w santi dè enfeksyon vajinal. Lè sa a, ou jis pran yon medikaman konsa, men sa pa vle di l pral fè pyès efè sou pwoblèm ou genyen an. Paske gen plizyè tip jèm ki ka bay yon enfeksyon vajinal. Se pa paske ou gen Tijann ki se zanmi w, ki te genyen dè enfeksyon vajinal, yo te ba l yon tretman, e ke w parèt nan lari an, ou achte menm medikaman ou panse li pral fè menm efè a pou ou. Paske pa bliye ti Jàn t al lopital, e ke yo te fè dè egzamen pou li ki fè ke yo konnen ki tip de mikwòb ki te ankòz, yo ba l yon tretman avèk tip mikwòb ki ankòz la. Ou menm ou pa konnen ki tip mikwòb ki ankòz pou ou. Ou pa ka itilize tretman ke. On zanmi w te itilize lè l t al lopital. Lòt uityèm konsèy ke m genyen pou nou se chanje twal ijyenik yo a tan. Anpil fi lè yo konn gen règ yo swa paske yo nan travay, swa paske yo nan mache, oubyen yo gon aktivite ke y ap fè vin fè ke yo konn fè tout joune a avèk twal ijyenik lan. Sa yo rele kotèks lan. Ebyen, li enpòtan pou ke lè ke ou genyen règ lan pou chanje l a tan, paske lè li mouye, imidite a ka vin fè ke genyen dè enfeksyon ke ou vin genyen. Li trè enpòtan pou ke ou chanje a tan twal ijyenik ke ou mete lè ou gen règ lan, paske sa ka fè ke ou vin genyen Dezenfeksyon vajinal. M ap pale de imidite a ki ka vin fè ke ou genyen dezenfeksyon vajinal. Kontwole sik ou. Moun ki dyabetik yo gen anpil posiblite pou ke yo vin genyen dezenfeksyon vajinal. Sitou chanpinyon ki se yon tip mikwòb le pli souvan lè moun yo dyabetik ki gen to sik ki wo nan san yo, ebyen gen anpil posiblite pou ke yo vin devlope dezenfeksyon vajinal. Nan sans sa a li enpòtan pou ke ou menm ki dyabetik ebyen ou toujou kontwole suk ou. Non sèlman lap edew pou jan kòw ap mache paske kontwole suk ou vle di lap anpeche ke to suk lan vin moute twò wo poul ta baw on lòt pwoblèm men tou lap anpeche ke ou vin genyen dèzenfeksyon vajinal. Epi dènye konsèy ki se dizyèm konsèy lan ou ta ka panse son bon bagay wap fè se evite lave pati entim ou twòp fwa pandan jounen an. De fwa otman sifizan, maten e swa. Ou pa oblije fèl 5, 6, 7, 8, 9, 10 fwa pa jou. Leksè an tou nwi. On fwa ke ou lave l tout fwa sa, ebyen gen posiblite pou ke ou menm ou aji sou flò vajinal la, ebyen sa ka vin fè ke ou genyen des enfeksyon vajinal. Epi, kòm bonus, dènye sa m ta di, se ke lè ou ap fè twalèt ou, ou pa oblije antre men ou anndan vajen an. Vajen an netwaye tèt li pou kont li. Lè w antre men w lan, ou ka gen de mikwòb nan men w, e menm si w te lave men w, li pa enpòtan pou ke ou antre men w andan andan vajen an paske li pa enpòtan vajen an netwaye tèt li pou kont li, ou pa oblije antre men w anndan. Si nou aplike tout 10 konsèy sa yo, gen anpil posiblite pou nou ta vin evite vin genyen de zenfeksyon vajinal. Pataje videyo sa avèk yon zanmi w pou l kontinye sansibilizasyon an. Enfeksyon vajinal se yonn nan maladi ki fè plis fi al lopital. Paske 75 pousan ladan yo menm yon fwa nan vi yo ap gen pou gen dèyè des enfeksyon vajinal. E ke gen 40 a 45 pousan kanmenm kap genyen plizyè epizòd. Sètadi kap gen plis ke 2 epizòd dapre statistik mondyal yo. Pataje videyo sa autour de ou ap fè ke chèn sansibilizasyon an kontinye. Epi pa bliye abone ak chanèl nou an epi aktive opsyon klòch la pou ke ou pa rate pyès nouvote.